Fòl bay demisyonl 6 mwa 1 an alavans nèg yo pap fè eleksyon se grimas yap fè nan lari a se pou Muscadin kontinye goumen paske nèg yo gen pou yo ale la nan ane pwochèn nan mobilize pou Muscadin ranplase vakabon sa yo se sa pou mobilize. Konprann sa misye ap di a tou men se pa pran pòz tankou trò fanatik. Padi a fè eleksyon padi pa janm dire Muscadin li di ke Muscadin se grimas.

Son chwa ke l ye. Yo tire sou Daniel Trump, li tonbe. Daniel Trump di fight, fight, fight. Se goumen l ye. Son chwa ke l ye. Son chwa l ye ou byen PHTK. Ebrahim Traore ki monte la ki prezidan Burkina Faso a, ki toujou kale mwen pou ke li kanpe sou poto kapitèn nan. Yo, Ebrahim Traore, jounè 15 koudeta. Jude, lè wap pale fò w tande yon moun tou. Se pa sèlman ale tou long. Ban m di w yon pawòl. Ee, pou kesyon Guy Philippe la, anpil nan nou gen bagay nou pa konnen. Guy Philippe sòti nan prizon an 2023. Gade byen. Ban m mete misye sou mute pou m ka esplike sa m vle esplike a. Guy Philippe sòti nan prizon an 2023. E Guy Philippe pa gen pyès moun nan politik an Ayiti ki kanpe dèyè do Guy Philippe vre. Nap gade pou nou wè lè Guy Philippe ap pale l di w li pap patisipe avèk 9 vòlè sa yo, li pap patisipe avèk x li pap li sèlman ap patisipe avèk moun ki renmen Ayiti. Pa mete nan tèt nou sistèm sa k gen la Guy Philippe te ka annik vini pou l te mete pye l atè pou l te atake yo l pap kapab. M pa vle pou nou panse,
tande byen sa map di nou an wi, m pa vle pou nou panse. E on nèg annik sot nan prizon an 2023 e l pa gon sipò, li pa gen politisyen k kanpe avè l, li pa gen leta k kanpe avè l pou ta ba l, pou l ta jwenn on seri de boujwazi k kanpe avè l pou finansye l, kòman l pral atake sistèm nan la? Pa gen lòt fason pou pou Guy ta atake sistèm nan la pou l pa mouri paske l pa gen ase fòs. Lè w al nan gè, ou ka mouri,

Tande byen, lè w di m chwa, w ap vin batay avè m, mwen gen 10 nèg k ap batay avè m, epi m gen zam, èske ou menm paske w fè yon chwa, avèk 2 pla men w ap vin batay avè m, ou pa gen tan wè se mwen m ap mouri? Tande byen, w ap vin batay avè m. Tande byen, chwa kòman chwa ye? Jid, men kòman chwa ye? Masi men m, m gen 100 sòlda, m konnen ou gen 100 tou, la nou pral batay, m ka mouri, ou ka mouri.

Gen de bagay ki enpòtan, gen de moun ki pa janm bay manti, ou òm politik avèk you revolisyonè. Ou politisyen li respire ke le mansonj. Òm politik la si si lè gen yon bagay pou ap fè, sinon l pa di l, depi l di l fò l fè l, sinon l fèmen dyòl li. Revolisyonè a menm bagay.

Moun ap ba w fè chantaj nan lari. Lè gran desizyon pa janm pran nan asanble. Se nan dèyè koulwa sa pran. Pèp pa fè revolisyon. Pèp fè revolt. Nan oken peyi di monn pèp pa fè revolisyon. Pèp pa ka fè revolisyon. Kèlè fè revolisyon? Chanbado sistèm non. Li ka fè revolt. Nou menm ayisyen nou fè anpil revòl se konm dènye man gon revòl ki fèt la e e e nepal ha e fòn fèl minya nepal mwen di non kòstopè e manti e grimas nepal se dezòd ki fèt trivè n abitye fè sa ane deja nou fè sa twòp an ayiti kraze brize boule detwi nou fè sa an ayiti nou chanpyon nan sans sa e pa sa nou fè revòl kounye a revolisyon e pa k anpil moun ki fèl.

Vizyon an, konviksyon an, mouvans la, e dezidrata pèp la kounye a, li transfòme l, li tradui an yon verite, an yon reyalite. Menm jan Ebrayim Traore ki la, e pa konsa Ebrayim Traore ye non. Non sèlman l pran pouvwa a, li vin pran pouvwa a, misye ap pran responsablite l, yo menase pran de kenzèn de koudeta wi. Chak koudeta sa li li nan pil ladan yo wi, ki fè l reziste konsa wi. Se pa jwèt li ye. Li reziste pou l ka kanpe la, kanpe la. Poutine la ki la, ou wè l reziste la. L oblije, li revoke anpil, li touye anpil jenero. Li revoke, l chanje, l revoke, l chanje, l reziste, l reziste. Li la wi, l fanp yo. Prezidan Donald Trump ki la, li reziste, l reziste. Se pa betiz non pou l reziste la. Le monde kont li wi pou le poze la Kim jong un ki la ki kore di sud e pa betiz non ou homme politik fwa pran pran responsabilite menm ou peri lot fi paske ou vizyon ou gon li ou gon projè ou gon program ou gon skedil etap bay etap pou fè ke moun nan li pa kapab retire kòw. Pa di e sak fèl kraze ayiti a men sak fèl kraze ayiti a moun nan pa kapab fèl li pretann ke lap fèl li pa janm fè anyen e yap pretann kel fèl li pa fè absoliman anyen ou krazel paske gen anpil jèn ki ta vle goumen la yap tann se entèl ki pral fèl entèl se lidè lidè revolisyon an epi anyen pap fèt. Sa ap pase. Fò konnen sa k rele la prise du pouvoir. La lutte pour la prise du pouvoir, la prise du pouvoir, la gestion du pouvoir, la maintenance du pouvoir et la liquidation du pouvoir. Jounen jodi a ou bezwen kiyès k ap goumen pou pran pouvwa a jounen jodi a? Pèsonn. Ou te ka gen presyon sèl Muscadin la ki met pye l atè. Anpil vagabon nan sistèm lan ap pare pyèj pou li pou yo fè l tonbe. Pou yo di misye pa fè anyen la, pa gen bandi ka lay vrèman, si gen bandi misye ta mouri vrèman. Kòman voulevou Muscadin avèk mwens de 10 nèg ki avè l twouve garanti sekirite 4 depatman? Tandiske, o nivo Pòtoprens, w ap di gen ensekirite nan peyi a. E pa vre, fo wi. Se estrateji vakabon li yo wi. Gen CIMOS, Quatim, Katim, USGPN, dcpj, BLTS, lame, yon pakèt fòs, prè de ventann de fòs. Menm Channmas yo pa ka garanti sekirite. Ou wè se grimas k ap fèt. Se grimas ensekirite k ap fèt. Nèg yo se tranzisyon yo bezwen, yo bon nan tranzisyon. Jan prezidan Jovenel Moïse di a, yo vle tranzisyon. Nan pran kafou yon sèten bandi yo di ki ou bandi yo di ki rele kris kap jere kafou kafou tout ba fonksyone nan kafou wi se bandi sa ki koupe ki rache ki detwe sal vle yon bal paka tire son pa bal kont randi. Richard banm bason mwen depi talè a mwen wap pale la fwa. Non se pa pale non wap di samdi a pa sa men sak sa m ta renmen avanse deba nan sa poun fini nan poun kontinye yon deba pratik lojik paske se pa pre e pa di solisyon non nap detèmine pwoblèm lan se pwoblèm lan poun idantifye depi n pa idantifye pwoblèm lan chak sa n di Nou ap di sa nou panse, nou ta renmen gen agrikilti, nou ta renmen gen sosyete, nou ta renmen gen espò, nou ta renmen gen le travay, nou ta gen pwopwete, nou ta renmen gen sekirite, nou ta renmen pa gen vòl, se pawòl. Men, men, ok, Mesye Ji, Mesye Ji, Mesye Ji banm tou pawòl.
Bon, m ta mande yon mosyon tou. Bon, tankou nou menm tou, jan w ap pale a la, ou konnen, en, en, en, tankou nou menm tou, Nou kòmsi nap pale nou toujou wè moun kòmsi nou ta di bon sa lap di dis nou pa nan plas li nou pa konn pozisyon l nou pa konnen kisa l mete ki miz an plas li genyen pou l atake men nou menm tou tankou ou menm jan wap pale a la ou konn tout bagay sa yo kisa w fè ou menm. Bon men nap di w yon moun kap goumen ou gwo kesyon w poze a yon moun kap goumen la jounen jodi a mande yon nèg ki gen 15 a 35 an 15 an m pa di w 16 an twò piti non. Lanmò vini li ka pase prann paske li wè se viktwa l wè lè tèt li jiska 35 an. Depi li gen plis ke 35 an, li fouti li pa pale ankò. Li ka konseye. Paske li pa pral riske vi l ankò. Èske ou wè Guy Philippe volonte li te genyen an lè misye antre pa Sendomeng, l ap antre pa gen anpil moun avè l non. Pou l pase, li an Wanament, li pran Okap, li pran sesi, li pran sela, li pran Gonayiv, l ap mache ap vanse, ap vanse. Misye pa wè lanmò, li pa wè lanmò ap tiye l, ap tiye l, non, prezan l ap mache. Pandan l ap vanse a, li wè plis moun k ap vin dèyè l. Epi l antre Pòtoprens, li di l ap vin fete anivèsè l, 37 tyèm ou 38 tyèm anivèsè l nan Pòtoprens. Misye antre. Sak fè yo bay Guy Philippe kredi a, se paske kouraj li, detèminasyon li, responsabilite li, yo wè misye respekte mo l. E l di l ap antre Pòtoprens, e l antre nan lè a vrèman. Epi lè w wè bagay la grav vrèman, yo pa vle Guy Philippe ap pran pouvwa kò jan sa a kounya la. Si misye pran pouvwa kounya bagay la ap chanbade, yo gentan pran Ariel, pran vakabon nan pati politik yo, y al reyini, yo jere pouvwa, yo mete Guy Philippe sou kote. Guy Philippe pat gon maturite politik, li pat on revolisyonè a lepòk, men son nèg ki tap goumen pou chanjman. Men eksperyans Guy Philippe vin genyen, li vin kandida o sena vin anpil moun nan depatman grandans la, vin bay ase maturite kounya la, kounya yo ka pale de revolisyon. Alò, si misye vini pou ou ka kapab, nou ka kapab. Jid talè, Jid, Jid talè frè m. Pa nan legliz ou ye la Jid, ou paka kenbe, ou paka kenbe mikwo a pou kò w menn. A ou kenbe, ou kenbe, ou kenbe prèch la pou kò w, Jid tande byen frè m. E, m pran leson m ap tande w mayestwo, m pran leson m ap tande w. Tout sa w di yo, gen bagay ou panche ladan yo, gen bagay tou ou bay verite frè m. Tande byen frè m. M ap repete l ankò, gen 2 prezidan.

Ou mal fè istwa sa wap di a la ou menm. Coach se sèl prezidan coach se ma zantime se sèl prezidan ki kanpe devan ameriken ki di ameriken ou pa gen dwa pou vin piye rezò piblik ou pa gen dwa pou vin piye bank mondyal konbyen kòb nou dwe w li misye fè li vann li fon maraton li fon maraton li fon tande tande mwen menm m pral fin pale w de map pale w de ti masisi menm m pral pale w de aristide frè m ki kanpe devan blan an. ki bay blan an kòb la nou pral pran kounya 91 lè Aristide kòmanse al nan geto yo la salin site selòy site solèy bèlè sal fè li kòmanse ap fon de 3 lekòl de 3 bagay sa blan sa blan fè blan ka blan mare konbinezon avèk. Sa nèg yo fè? Nèg yo pi.